N ap viv sou yon planèt etonan ki plen bote natirèl ki fè nou etoudi e fè nou mande kote bèl kote sa yo ye, bèl flè, bèl dlo, bèl solèy, kote plen koulè, bèl zèb. Brèf, li enposib pou ou pa sedwi pa bote manman lanati a. Non pa m se Lili Ayiti e byenveni sou chanèl mwen an. Jodi a m ap prezante w 10 kote ki pi bèl nan mond lan.

Pak sa a plen ak mirak natirèl e l posede nonbre lak ki ini ansanm avèk kaskad. Peyizaj li yo enpresyonan e l gen anpil chemen ou ka fè sou pon an bwa li yo ki pentire byen bèl. Li se kote pafè pou w pase yon jou ak lanati e respire yon tè frèch e sen. Nimewo 2, Pamunkale, Turki. Yon veritab èv de manman lanati. Youn nan eritaj unesco. Yon sous dlo cho. San dout, yon lòt kote ki pi bèl nan mond lan. Pamukkale, se yon kote dlo a te degrade teren nan dènye ane yo e l fòme yon vrè pisin ki rapèl Rivyè Diri, Cambodge, ak diferans ke koulè ki dominan se ble. Li se youn nan kote ki pi popilè nan mond lan. Nimewo 3, Dead Blay, Namibi. Pak Nasyonal Yaïm, Nan kè dezè Namibi a, w ap jwenn Dead Blay, ki gen bote onètman ki pa fasil dekri. Kote sa espektakilè e l totalman sireyèl. Sanble li soti nan yon lòt planèt. Tou sa blan li yo ou pral wè pyebwa ki gen alantou 900 ane e ki pa dekonpoze akoz klima li ki patikilyèman arid. Li se yon kote trè bèl pou moun ki renmen fè foto. Nimewo 4, Lost World Ballet, Ostrali. Si ou renmen avanti, enbyen Gold Coast se youn nan kote ki pi bèl nan mond lan, Parad Nasyonal Lamington, Lost World Ballet se yon paradi kache. Lwen de sivilizasyon, lè ou antre andedan forè nan Costa Dorada, Ou pral wè bèl pisin enkwayab, kaskad dlo, twopikal, ou pral santi w tankou ou nan Jurassic Park. Nimewo 5, La Grotte Bleue, Capri, Itali. Youn nan kote ki pi bèl nan mond lan pou vizite omwen yon fwa nan vi w se Grotte Bleue, sou il Capri a. Gade mèvèy! Sa se yon vrè regal pou zye w. Yon kote majik. e ou ka sèlman jwenn aksè pa yon ti kannòt. Yon fwa ou ladan l w ap soti de fè nwa a dlo ble syanti lan. W ap santi w kòmsi ou nan paradi. Nimewo 6, Prismatic Fountain Yellowstone, Etazini Pak Nasyonal Yellowstone se li ki pi vye e si youn nan kote ki pi bon nan mond lan. Li fè pati nan eritaj mondyal unesco e l popilè pou jbès kolore li yo. Li se kote ak plis dlo dous nan Etazini, e dlo ki soti nan sous sa yo plen mineral ak silikat. Li se sodo ki pi popilè nan Etazini, e l distenge pou koulè enkwayab li yo ak bèl koulè ble li yo, menm si yo varye selon sezon nan ane a ou ale vizite la. Nan sezon fredi yo gen tandans vin pi vèt. E nan ete, koulè dominan li se wouj ak oranj. An rezime, yon esplorasyon koulè. Nimewo 7, Bera Veir, Izlann. Li byen fasil pou dedwi pouki pisin dlo cho sa se youn nan kote ki pi bèl nan mond lan. Yon rezèv natirèl ak 650 mèt anwo nivo lanmè a.

Nimewo 8, Lak Morèn, Kanada Sa a lak glasyal nan baley de 10 pye e l mezire prè de 2000 mèt wotè. Lak la li pa twò gwo, men li sitiye nan mitan youn nan kote ki pi chaman nan mond lan. Antoure ak gwo montay wòch,

Ou ka wè dife sa depi byen lwen. Se youn nan kote pi espektakilè sou planèt la. Apeprè 70 mèt lajè ak 30 mèt pwofondè, li se prèv akablan de ti sa nou ye devan lanati. Sa fè 45 an, Sovyèt yo te fè kèk tès. Pou yo ka retire lwil, men nan yon pwen pèsez yo rive nan yon pòch gaz natirèl. Sa ki lakoz tè a plonje, e pou yo pa kite gaz la chape yo deside mete dife ladan l. E yo te ap tann pou dife a etèn. Men li pat konsa. Pi lè sa, dife toujou ap moute san kanpe. Nimewo 10, Salave de Uyuni, Bolivi. Dezè sèl sa a se glas ki pi gwo nan planèt nou an, e yonn nan kote ki pi bèl nan mond lan. Li gen apreprè 10,000 milyon tòn di sèl, e li reprezante yon tyè nan rezèv ityòm planèt la. Li prèske a 400 mèt de sidès Bolivi, epi li gen twa espès flaman diferan. Li se yon kote syèl la melanje ak dezè a. Yon kote espektakilè. Siw te rive jiske la nap diw mèsi. E pa bliye kòmante kiyès nan kote sa yo ki parèt pi bèl pou ou. Pa bliye al swiv mwen sou rezo sosyo yo ki se, Instagram, Lilihaiti, Facebook, Lilihaiti. Babay, nap wè nan lòt videyo trè byento.